Frère 38. Se grande ouverture Blondedy Ferdinand Studio. Animasyon mizikal la ap asire pa Darline Desca e yon pakèt lòt atis. Gade medam, mete nou an penpan, tou de blan pou nou vin defile. Fanm kore fanm, e gason kore fanm pi rèd toujou. M ap tann tout moun. A byento. Medam yo gratis. Mesye yo, n ap gen pou n peye yon ti kòb men ki pa anpil. Vini fre, vini an foul, vini an blan. Ap gen Darline Desca, Vanessa Desiré, Alexa e Blondy byen sur k ap prezan. M ap tann nou tout, se la randevou a ye 29 avril. E pa enkyete nou pou lang mwen an. M t ap souse pi wi li. Abyento! Jedi 29 avril 2021 sa, Blondine Ferdinand ap reouvè estidyo l la, sèt fwa si, sou wout frè, nan Enpas Dòse, non lokal la tou nèf heheheheh, abiye tou de blan, fi, gratis, gason, 750 goud sèlteman, anpil mizik, Blondine ap chante pou nou, anpil lòt bèl atis fi apral chante pou nou, e ganyen D-Perfect kap la, Tonton Bicha, se li menm kap host la, se wen kap anime eh, Buder eh, heheheheh, abiye tou de blan, Fi gratis, gason 750 goud sèlteman. Anpil bweson, anpil anbyans. M ap tou pwofite fè zongan wè papa, sa w wè? Ay tonton Bicha, kat kanpe. Ban m klèren m bwè wi sèlman.
This is Shabba from Ekip. Bèl ti medam yo, medam ayisyèn yo, medam ki an zuzu yo. M konnen nou renmen al nan stidyo, al fè pye nou, al fè men nou, al fè cheve nou. Ebyen randevou an pa lòt kote se nan Blondedy Ferdinand studio 29 avril lap ouvri pòt li se sou wout frè enpas Dorcé frè 38 enpas Dorcé sa vle di nou konnen studio an te Delma 33 te gen ti pwoblèm nan lokal la ebyen studio an chanje lokal nap tann tout moun 29 avril kote nap genyen Darline Desca nap genyen Queen nan nap genyen Vanessa Désiré Shabba ap la. Dipè fèk ap la kont pil atis ap la so vin sipòte Queen nan vin bal love lan 29 avril nap tann tout moun met granmoun sou nou bèl studio bèl bagay ou bèl fèt yo bèl menw cheve klere klere an zuzu se nan Blondedy Ferdinand studio ay baw.
Ti mesye, ti medam, 29 avril li ye tonton, Blondine Ferdinand ap re ouvri studio l lan, pral gen lòbèy, pral gen anpil lòbèy, fèt lan tou de blan. Ap gen Darline Desca, Alexa Cherelus, ap gen Vanessa Desire. Ti mesye fèt la 750 goud. Tou de blan li ye tonton. Met fashion sou nou. 4 bèl medam byen anfòm, byen klere. Moun ak nou, nou pa egare. Al sipòte Blondine Ferdinand. Ay, nou konn nan ki adrès? Frère 38, enpas Dorcé.

Pa bliye Nou pap peye non. Gason ki yon ti kras kò pa rate okazyon sa mezanmi pa rate ditou ditou medam on vous attend les garçons aussi venez en foule.
Ti mesye, ti medam, 29 avril li ye tonton Blondine Ferdinand ap reouvri studio l lan, pral gen lòbèy, pral gen anpil lòbèy, fèt lan tou de blan. Ap gen Darline Desca, Alexa Cherelus, ap gen Vanessa Desire. Ti mesye fèt la 750 goud. Tou de blan li ye tonton. Met fashion sou nou. 4 bèl medam byen anfòm, byen klere. Moun ak nou, nou pa egare. Al sipòte Blondine Ferdinand. Ay, nou konn nan ki adrès? Frère 38, enpas Dorcé. Mpa manmanl mpa papal. Kòm tonm li ye nap oblije valel wi Blondine Ferdinand cheri Lòt semèn lap marye met granmoun sou nou nou pa egare Kòm tonm li ye nap oblije valel.